Menn si nèg la twouve son derespektan dèskem voye request ba li non sil voyel ban mwen map reponn men mwen menm non m pa sou moun a se nivo si izo voyel ban mwen map reponn m gen fòs wi map reponn m tap renmen pale a misye men sil voyel ban mwen map pranl men mwen menm m pap relel m pa izo la genlè l la vre mesye ok map rele ok. M wè izo 5 segond ok.

M anfòm, m anfòm. N ap pran fredi nan peyi etranje, apredi menm. Izo
Izo Wi, m ap swiv ou la lontan. Izo Wi, m la. Ok.
Ou konsyan ke m pa diferan de ou, malgre m se yon gwo chantè?
Uhmm. Pale ou pale la, ou pale pou bilan an.
Paske, Izo menn, yon nèg pa p rele m li ban m 75 mil dola, m gen 38 an, m fèt 11 oktòb 82 menn. Uhmm. M poko janm manyen kòb sa nan menm epi ou banm sekirite ou banm galil ou banm minisyon ou dim tiye entèl son mwen son men sa fè devan tout tanm fè grangou donk m konprann sa w ap viv la men m gon grenn bagay m ap di w bro mèsi Bondye w ap fon kou entèlijan pa kite moun konn figi w le jou ke w jwenn mwayen pou ta retire kò w nan sa w ya fè l e dezyèm bagay m ap di w Pa lage zam toutotan w poko konn itilize teknik makak, lage yon branch pou kenbe yon branch. Toutotan w poko ka alèz ak lavi w pa lage zam. Paske lage zam se mouri. Tande bro, lage zam jodi a se mouri. Paske gon kote w rive w paka, gon kote w rive w paka kase tèt tounen. Ok? Gon kote w rive w paka kase tèt tounen. Meyè zanmi w se lendèks. Bagay kidnapin nan, nou koze sou sa, epi laradyo a vin koze sou sa depi kèk semèn. Adik, pawòl la genba poko rive nan zòrèy ou. Paske, pandan se tan, Villaragran a vin. M pa di yo pa fè zak non, yo fè zak wi. Men tou gon pakèt zòn k ap tou pwofite fè zak sou non Villaragran a vin. Ok. M konprann sa. Tande gon pakèt pwofitè menn. M pral eksplike w kisa sa ye. M pral ba w sa m konprann nan analiz mwen. Se izo k vòlè, se izo k bandi, se izo k touye tou. Wi, tande, izo, m sot fè w analiz talè a la, yon moun ka panse se defann m ap defann ou. Mwen m gon grenn bagay m ka fè. Mawon pa janm al Ayiti. Ou pap jwenn mwen. Ou konprann? Men m pa konn pè. Pa tanperaman m. M vin on ti kras poze koz m konnen m gen pitit, m gen madanm. Men pa tanperaman, m se nèg Tigwav, m pa renmen pè, m pa renmen pè. Tout sa k ka fè m pè m anvi touye l. Tame ka pran mo. M panse ou ka konprann sa m ap di a. M konprann.
Ok.
Donk. Bagay la se tap kanpe m pa vin ou pa jwenn mwen. M ret nan kanpe lwen, m egzile. 10, 15 an, 20 an, li pa yon big deal. Men mwen renmen yon grenn bagay m ap di w Izo. Bay peyi a yon chans, l ap fè yon pakèt ti malere byen. Mwen soti Tigwav. M gen bèl tenis, m gen bèl mayo. M pa pral avè yo lè m ap tounen an Frans. L ap fè yon blòdè nan zòn nan byen. M pa konn si w konprann, Izo. Kidonk, mwen menm m gen yon grenn bagay m ap di w menm. Sèlman fè pridans. Fè pridans. Renmen tèt ou plis ke lòt moun. Alèz.
Tande, Izo. Men fè tout sa w kapab menm. Si bagay la ka kanpe, mwen menm m ap mande w yon chans pou peyi a, Izo. Silvouplè. On chans pou dyaspora yo menn. On chans pou dyaspora yo. On chans pou pitit peyi a ki deyò menn. Silvouplè zye. Si w ka fè sa, fè sa pou mwen. Silteplè zanmi m. Silteplè baz mwen. Tanpri. Si w ka fè sa, fè sa pou mwen. Tanpri patizan. Tanpri. Tout bagay poze deja bò kote pa nou. Nap travay di. Nou ta renmen rantre lakay. Nou ta renmen rantre lakay. Perèz fè nou kanpe deyò. Ou wè sa m di w bro? Ou e m
m asire m Izo m ap m gade paj ou. M abòne papa. M abòne avè w papa. M ap gade w k ap tchip, m ap gade w k ap rap. M wè lanmou nan kè w menn. Nèg yo fè w tounen w bèt fewòs menn. M te ka konsa tou Izo. M pral ba w ti anekdòt de vi m nan live la ke petèt moun pran m pou bon moun, moun pran m pou gwo chantè. Ou konnen Izo, m se premye elèv ki desann drapo komisarya Tigwav, elèv ki te desann drapo Ayse David tou. M pa p lonmen non.
M pa p lonmen non moun nan paske pitit li toujou la men misye mouri. Lè m te trè danjere nan manifestasyon sou Lavalas, premye zam mwen gen nan men m apre 38 papa m nan, se yon lidè politik ki te fè m kado 9 milimèt Ruger. Jodi a la, pifò ti jenn gason ki te nan pwomosyon m yo mouri. Cazares mouri. Dotala, Mathiali pati al aletranje. Nou pakèt te kenbe zam sou Lavalas. Kidonk m pa diferan ke ou, m te ka nan sa a tou, si m pa t gen yon lòt oryantasyon. M pa konn si ou konprann. M te ka ladan l tou. M te ka ladan l tou. Menm mwen konsidere w kòm yon viktim. Ou poko janm al sendomeng, ou pa janm al chili, ou pa janm al brezil. Ou plis fè tan w nan vilaj. Kiyès ki pot gali l ba ou? Nèg yo. Ou pa bezwen di l non e mwen k ap di l, ou mèt kite m di l. Kiyès ki pot ba l ba ou? Nèg yo. Kiyès ki mechan izo? Kiyès kap rele izo pou bloke zòn nan? Nèg yo. Kiyès kap di kanpe pòtoprens pou nou ann gaye kaka nan wonn nan?
Nèg yo, nèg a vès yo. Men se nèg pantalon sou tèt bounda ki pote bwa mare a. Izo ou konn lapriyè menn. Mwen menm fè sa.
Fòw ka don som izo jodia. Mèt fòw ka don on som ki trè pwisan. On som ki rele som 86 li di letènèl prèt lorèy egzòse mwa kar je swi malere e endijan garde mon ame kar je swi pieu Mon Dieu sauve ton serviteur qui se confie en toi Aie pitié de moi Seigneur car je crie à toi tous les jours Rejouis l'âme de ton serviteur Li rele Som 86 E depi w ap fè l ak lafwa on jou sa ka chanje Depi w aji fwa w Rien n'est impossible Izo. E meyè zanmi w se se kè w se fwa w se pa nèg ki avè w yo gen youn ladan yo k dè vide w atè pou l ka pase jeneral pwiske chèf ak grad bagay sa yo fè lèzòm chanje maten midi swa li mèt fè l pou 5 jou men l ap di apre izo e mwen k tap mennen vrè zanmi w lan se kè w bro e kè w se li k ka ba w lafwa w nan Bondye bro ak ginen yo m santi m fyè wi jodi a m pale avè w bro. Son chans mwen gen nan vim. Mèsi paske w akòde m sa.
Yon moun ki voye mal swiv ou. Moun nan di konsa men wap pale byen la. Wi pou nan e.
Ou merite lanmou izo men nou merite l. Nap gad yon ti desen anime epi yo relem. Men izo nan gade desen anime bon Dieu. Wè epa m chita wè dat la blan mwen. Oh oh sa se ak 47 wi menn. San w aka 47 yo menn. Shit man gadon mèb. Ayy Izo menn Ann lapriyè non menn Izo sèlman pa mete zam atè tande papa pa mete zam atè pran prekosyon. Entènèt la ap bay pwoblèm chak lè w wè video pa kontan kanpe fò w fè yon ti pe paske video entènèt la ap bay pwoblèm mikwo a m pa tande ok ok ok wi mwen di w mwen di w Pa depoze lè zam san w pa konn kote w gad, paske tout depoze lè zam nan faz ou rive la e mouri. Imedyatman m depoze l, y ap tou y ap tou mache pran m paske e zam nan k fòs mwen, e zam nan k fè e yon seri de moun pa rive sou mwen.
Non mwen m gon grenn bagay m ka di w men, bon, e pa dwa m pou m pou m predike sou lavi w, men m gon grenn bagay m ka di w Izo, si w gentan fè kòb ou ka sere de kote men. Fè kòb pou jere aryè w. Fè kòb pou jere pou jere de twa katran w. Ou konprann men si gen ti poze a tou pou peyi a mache fè l men. Fè fon si w gon dènye bagay w ap fè men ou fè yon de twa kat kidnaping epi w kenbe kòb la men pou w jere yon kat senkan. Fè l bro. Apre sa ou fè yon kanpe sou li pou peyi a ka fonksyone. Paske fò ou ap bezwen kòb kot ou ye a. Ou an kaval ou pa ka soti. Se evidan. Si w gen kòb pou w jere, jere men. Brase, fè komès, fè sòl pou kòb la brase.
E kòm nou menm nou pran desizyon an deja nou poze. Nou ta nou ta kòmsi kontan la pou leta li menm prèske sa plike l pou l fè pwojè an telozòn nan, lekòl pwofesyonèl, dlo pòtab tout bagay sa yo. Kounye a pou zak la tou sispann nèt. E sa pou li ta fè?
M tap kontan, m tap kontan. Izo depi ou gen kòb nan men w pou w pa fè sa ankò, jere kòb la. Kòb sa pou l pa brase, pou l pa elimine tou. Fè komès avè l lè w bezwen pou w ka manje nan pwòp li menm, pou w pa oblije al retounen nan sa w te kòmanse. M pa gen anyen m ka di plis, m pa ka al di w pa fè l, li gen tan nan okenn moun la k ap radote oubyen k wè k anba live ki pral di yon bagay la k ka fè w fè pa fè sa w pa vle fè Izo. Bagay la senp. Se konsyans pèsonèl ou k ka fè w pa fè l. Men mwen menm m ka di.
Sa l ap pale a, ou wè depi avan.